Kòmante, Se te jou ki te konsakre o gwoup dòm de legliz Batis Dèlma 83. Mwen leve trè to avèk fanmi mwen. Lè m rive nan legliz lan, nou te gen se gwoup dòm ki t ap pèfòme. Jou sa a, gen plizyè mou e nou t ap repete. Apre, lè mesye yo vini, m di mesye, jodi an, Nan pren pi bèl m nou yonn la pa pral pase pi bèl joune pase m mwen menm m pa konnen ki sak pral rive m epi m di sèlman nou fè yon yon erè nou konnen Bondye gentan la men nou kòmanse ti repetisyon an nou pat priye m di nou yonn pap monte nou yonn pap monte sou chè la pou n al preche e pou n al chante e san Nou pa envoke la prezans di mèt. Efektivman, nou kòmanse. E mwen kòmanse yon chante ki di swa san zalam e san freyè. E kounye a tout lòt konfrè nou yo ap chante. Apre nou priye, n ap antre. Rive nou, mwen rive andan, gen yon chante. E mwen kòmanse chante, lè m rive nan dezyèm estròf lan, epi m santi kè m fè pip, pip, pip, menm moman an, e mwen vin pa ka kanpe ankò, epi mwen fè siy avèk pastè Edouazen, m di, gen yon mouvman ki fèt nan kè m, m pa konprann mwen. Epi mwen di, pa tansyon m ki monte non, men yon. M pa konprann epi mwen di l al pran enpe do pou mwen siltepl menm moman mwen chita l al pran enpe do fini l al fini l pran dlo an m fin bwè m retounen kanpe key an ban m yon dènye e m tande pip menm moman m di m wè m pa kapab kanpe epi m gentan al chita pastè Edwa Zen di ke a. Ou pa e map kite w mpap ka kite w sou e map desann avek ou depi m kite chè la m pa konn anyen men premye yo pran tansyon mwen yon moun ki pran tansyon mwen li wè tansyon m 4 pa 2 aprè e 4 pa 2 aprè pitit mwen vini pou retire e. Vès ki sou mwen epi pastè Edouard Zen dim li wèm tèlman glase glase epi gen yon sèvitè de Dye ki legliz lan li pran mwen nan machin li lal met lal avèk mwen nan lopital espwa rive m rive lopital espwa m pa rive vivan depi nan legliz lan depi mwen pat gentan nan mond sa lèm rive nan lopital espwa e tout aparèy elektwonik yo mete sou mwen yo yonn pa fonksyone e gen yon gen yon doktè ki di ak moun ki avèk mwen yo mwen pa mwen e yo pa e mwen pa vyab o pwen ke mwen te gen bag sa nou wè la bon ti nou an stidyo a nou wè li yo gentan retirel bay madanm mwen. E pitit mwen a madanm mwen te la, men madanm mwen, yo gen tan di madanm mwen, bon, m pa nan mond sa ankò, pou ke timoun yo pa gade kòman yo pral mete m e nan anbilans lan, gen yon frè nan legliz lan ki pran madanm mwen avèk timoun yo, li al avèk yo, men yo kite, gen ki rete avèk mwen. Nan moman sa, kò mwen e nanm mwen gen tan detache de kò mwen. Lè nanm mwen detache de kò mwen, m J'ai été accueilli dans et sur une pelouse, et pas ti pelouz, ordinaire. Et couleur la en vert par France. Men te gen yon seri ti payèt sou li, payèt yo te trè trè, trè trè klere. Epi m gen yon bèt ak yon oiseau

Mwen m prale m ap Mwen m prale lè m rive J'ai vu les 24 vieillards Ils s'agenouillent tous D'une harmonie parfaite A yon A yon amoni Mwen konnen gen anpil bon Isi a gen plizyè koral Koral mwen plis abitye avèk li se Chariot de la Grâce Mwen konnen ki chante trè byen Pè amoni sa lèm 83 m konnen n chante trè byen men amoni sa m poko tande l e super et sa yo m wè a lè 24 vieya yo ajenouye otè yo mwen wè paske lèm aproche devan yo proch yo m pa kapab fin m pa ka wè vizaj yo e lèm fè rekile mwen wè mwen kapab wè vizaj yo yo gen yon zye yo tèlman Gen yon enèji k ap degaje nan direksyon kote y ap gade an. Mwen di, pou mwen menm, enèji sa a pi fò ke si yon moun ta gen lakay ou yon anpoul 100 mil wat, tèlman enèji sa a. Mwen kòmanse, mwen gade pozisyon yo e fason yo, y ap adore, E y ap fè de mouvman, e nan adorasyon yo y ap di w, Le Sen dè Sen, Toi, Etènèl, Tu è le Sen dè Sen, le sèl vrè Dye, Tu è enkonparab, digne de louanj, digne de glwa, digne d'a. Mwen santi lè sa a, kote m ye a mwen byen. Mwen trè byen. Men lè m ap gade yo, m ap pa kiryozite, Zye yo, vizaj yo pa menm jan avèk vizaj pa nou. Pom, pla men yo pa fèt menm jan avèk pla men pa nou. Yo, se son dè sipè e e èt, dè zèt ekstraòdinè. Ou, bon, m poko, pou la premye fwa mwen viv mwen wè tip de espès sa a. Sa fè, lè sa a mwen, a lè m fin gade yo byen m pase pa dèyè m e. Plan piye yo pa fèt menm jan avèk plan pepa non. Apre kwa, pa kiryozite, mwen toune, m'ap gade nan direksyon y'ap gade an. Sèt a se moman la, piske zye yo te an jan leve, m'leve zye yo, m'gade kòman yo fèl, m'leve menm jan. Sèt a se moman la. La menm vwa ke mi pale toujou di ke vwa sa se yon gid mwen menm di li, mwen wè ke gid sa li di sa se li tou. Men gen yon mas nuaj koulè blanch epè ou pa kapab gade l, ou pa kapab gade l. Kom si se yon lè yon gwo machin ap vin sou avèk yon limyè ki pwisan anpil ou pa kapab wè l. Sèlman li eklerant, li pwisant, li mèvèye, e ekstra ekstraòdinè. Epi, lè m ap gade, m oblije diminye nan vizyon m pou mwen gade wè l. Lè m fin wè li, m di sèt ekstraòdinè, sè sè majis, e la, e menm moman an, e vwa di m sè sè vrèman ekstraòdinè. Epi, ak. Kèlke senkant mèt de distans de twòn nan, mwen regade nan yon, nan yon, gen yon, gen yon, gen yon kolin ki fèt an nò. Kolin fèt la, kolin nan li sitye sou yon plato. Men, m kapab bay Li kapab 40 a 50 ekta, e 40 a 50 ekta, plato a, men li fèt an nò. Gen yon lyon, sè di jamè vi. Yon gwo gwo lyon ki kapab gen 15 mèt de wotè, e 30 mèt de longè. E pi zye li, kote zye a sitye an, si nou abitye wè lyon, E Djel pa sitye menm kote avèk lyon òdinè ke nou konn wè yo, yo sitye. E kote Djel an sitye an, li kapab fè yon, li sitye nan tèt li, li kapab fè yon 360 degre. E pi tou, si nou konnen chèn, bisiklèt ki gen plizyè chèn yo, e. Yon sèl chèn ki gen plizyè reyon yo. Wap e pa e sa kote chèn nan ye a. E wap wè chak sa kòm si gan se ti e ti limyè kap eklat e kap resòti nan vizaj la. Lè ap resòti aprè mwen e nan kè mwen. Mwen di m ta renmen gen lyon sa nan machin mwen. M ta renmen genyen. E m di si m te gen, e m di m ta renmen genyen, m ta renmen genyen nan machin mwen lakay mwen. Lè yo atake mwen, yo t ap jwenn ak pa yo. E pi menm moman an, e menm, e mwen di sa nan kè mwen, vwa a di m, tu la deja an twa. E pi apre, apre moman sa a, mwen fini, e m fin wè lyon, m ap kontanple lyon an, la menm vwa m e me di,

Pri le syèl demand tout sòt de favè e pou ou nou pap kapab kenbe ou. A se moman la ou di e e sèt menm vwa me di pase Edouazen et a lopital il est trè tris pou son pou ton depa e ap nan menm moman sa ankò e li fè se ne pleur ton depa il faut que je te ramène la ou je te enlevé a la vie terrestre.

Gen tout savwa, l'exalte ras nan a se moman la a, pandan m nan adorasyon sa a, mwen vin ap leve men mwen. Pandan m ap leve men mwen, se ta se moman la, e Bondye itilize men yon kadyològ ki te sou plas, li, e, e, e l ap reanime mwen. E apre, e. Lè map leve menm nan map di beniswa letènèl glwa a jezi mèsi mèsi paske ou akeyim nan gras ou pandan map di sa nan mwen menm m panse m pa nan mond terès la ankò m panse m pa nan mond terès la ankò pandan map di sa e m wè e m santi gen yon mouvman kap fèt sou estoma mwen lè mouvman ap fèt lan epi se reanime reanime mwen.

Poukisa nou mete m la a? Epi, m di, Poukisa nou mete m la a? Tout aparèy elektwonik yo, yo te tou kite yo branche sou mwen. Se ta se moman la, ou wè, gen sa, la a yo pa t ka jwenn nè, men yo te tou, mis lan tou kite egwiy lan. Se ta se moman la, mis lan wè. Ti dlo e sewòm nan ap tonbe. Se ta se moman la, aparèy elektwonik ki te konn te pran tansyon an, li demare kounnnnnnn e se ta se moman la. Men, sa ki enpresyone m, Bondye sansib o kri de se zanfan. Paske kote mwen ye an, pe gen anpil moun. ki nan legliz batis Dèlma 83, nan legliz lan, mwen tande endividyèlman vwa chak moun k ap priye. Sètadi ke menm si gen 1 milya, 8 milya, 10 milya, 30 milya de kretyen k ap priye, Bondye gen kapasite pou l tande tout. Paske mèt teknoloji an se Bondye. E sa mwen wè yo, lòske Bondye ba nou rele non e pa de mò prematire non mwen konnen mwen pat pran covid 19 an mwen konnen mwen pap prann men pandan m di m pap prann nan mwen pran tout prekosyon kil fo e pou m paske m pap mete bondye nan a leprev mwen sijere nou maten an fè bondye nou konfyans Le trône céleste est la vérité incontestable. Il est vraiment existé. Si m pa t kwè ladan li, m pa t ap ban. J'ai vu les 24 vieillards. J'ai vu le lion de la tribu de Juda. Lè m fin wè bagay sa yo, mwen di, yo mande m, e, vwa di, Il faut que je te ramène à la vie terrestre. M di, m santi m byen. Lè w nan prezans Bondye, ou byen. Ok, lè moman an pase, men jou sa a, apre, lè madanm mwen retounen, paske anbilans lan vin, e, t ap vini, e Alma t ap vini pran m nan yon anbilans pou l al avèk mwen, lè yo, lè, lè madanm mwen vini, m wè sal la foul ak moun, m di ki sa k pase, sa genyen, m pa gen, hein, yo di non se yon mò k leve, m di kote mò a ye? Amen! Avèk Bondye, Avèk Bondye, moun ki met espwa yo, ki gen kwayans nan Bondye, ou byen gade. Li pa anreta. Bondye pa janm anreta. Gen yon seri de dat, m pap gen tan wè, m pran yon sèl dat la, pou, 20, 20 out 2010, m pap bliye dat sa a, kote yo, Delta te fè yon crash avèk mwen. 37 mil pye gen 2 mò Bondye te rann mwen lavi 12 janvye 2010 m pap ka bliye dat sa pandan m andan palèdjistis yo frape machin mwen deyò m al nan diskisyon ak moun nan palèdjistis efondre 8 out 8 out 2019 m pap ka bliye dat sa yo Kote ke lè m nan var la sou bisantnè la yo tire sou mwen, moun motosiklis k ap pase akote m nan pran katouch li, li frape ak machin mwen, dezyèm katouch lan pran ant e ant pòt devan e pòt dèyè a, Bondye te epanye mwen. Se Bondye sa, se li menm. Map di nou. Fèl konfyans li pap aji se pa yon Bondye k pou l di li pat la li toujou a lè li kapab pa konn adrès nou pa konn adrès tout fidèl li yo men le syèl konnen non nou li konn adrès nou kote nou ye al kapab vizite nou fèl kwè nan li. Aji, pa, lè nan moman difikilte sa, ou wè moman sa son moman de pur difikilte, pa pè, pa pè covid 19 la. Alelouya. Covid 19 lan, li kapab detwi kò a sèlman. Men, sa pou nou plis pè, se virus ki kapab detwi nou, nanm nan, avèk fè nou pèdi lè trezò selès. Mwen envite nou tout, pou nou kwè nan Bondye nou an, fè Bondye nou an.